Ok la men.
Kouzen sa nap di pou moun ki pran wout yo. Koman nou ye sa kap fet?
Koman nou ye mezanmi? Sa nap di pou moun ki pran wout yo? Pa gen anyen serye map di yo. Si w vle pran pou serye ou menm pran pou serye. Anvan w pran wout la. Bebe, ou anfom? Konnen nan men kiyes wap kite lajan w? Konnen moun bon zanmi w genyen an. Eske w ka kite lajan nan men li? Lè w rele l, l ap ka fè transfè a pou ou. Li pap di w, jan w wè a jodi a la m pap ka soti non, paske m konnen, m konnen bagay yo pa fasil. On moun ki nan wout la, ou rive on kote epi yo ta fè transfè pou ou, men yo pa ka fè l. Bagay yo pa fasil. Paske si w wè w ta rele on moun li pa fè transfè a pou ou. Konnen m pa kache di w, soufrans yo ap pi rèd. Paske m konnen, yon moun ki ta pa tjou la ou konnen w gen yon moun ta pa tjou la la nan moman an. Menm yon ti minit telefòn ou pa voye ba li pou yon ti estrès, konnen, konnen m ta di w, son lòt bagay. Paske, si y ap gad yon ti videyo ka rete yon estrès. Sitou pou moun ki a timoun yo. Ou wè lòt moun ap manje yon bagay la, moun nan pa gen lajan nan men ni, ou ta manje l tou. Men malerezman pa ka manjel. Lem di nou sa, bagay la terib. Kon nan men kiyes nap kite wout lajan nou. Paske si yo ta kite nou grangou, si te gen bon tè tif la, m ta di nou, nou ta mache yon ti sel nou brase yon ti tif, nou ta manje yon ti tif poul sove nou. Ou tande sa map di nou? Men kon nan men kiyes nap kite lajan nou. Pa bay moun sipriz souti nou menm ki pran wout la nou annik rele moun ozetazini yo nou annik ba yo sipriz pa gen sipriz nan wout la wap pran wout la di tout moun wap pran wout la w fini se pa lè w jennen nan wout la w pral rele moun nan di di eskem ka vin lakay li pa gen bagay sa tout moun konnen tout moun ka pran yon traje a. Se pa refi ou pran anbasad ou, ou ta pran anbasad, ou pral tante ale, petèt ou ka pran refi ou pat ko di sa. Wap pran wout la di moun ou konnen ou ka rele a di, map pran wout la eskel ka resevwa m? Dil sa konsa. Se pa pandan ou fin rive, ou fin pase, entèl, map vin lakay ou wi, eske, kòman sa ye? Ou gen kote? Moun nan dwe pa gen kote ou dil move moun. Nou pral manje tè wi. Si w konnen w pa gen yon moun nan wout la, pou rele, travay toujou pou w pa pran wout la. Pa pran wout la sou kont lòt moun. Si w konnen w pa gen yon moun ou menm. Gade la wè y ap rele la, mache beze machin nan mache. Mache beze mache. Y ap fenk mache. N ap mache. N ap mache. Ann mache, n ap mache. Kounya la m vle w rele mwen. E pou nou kontinye, si w konnen ou pa gen yon moun nan wout la la nan moman, ou pa gen yon moun pou rele pou mande l ajan pou kou ale non. Pa di mwen entèl ap pran wout la, m pran wout la sou kont entèl m pran wout la tou. Fon poze w pou pa manje tè. Wap manje tè tankou tankou m pa konn tankou kisa. Ou ka konnen se ou k pral pull up sou Biden epi se Biden ki pull up sou ou tande. Anpil love pou ou. Sa wap voye di yo Wesley? Ki konsèy wap ba yo la? Bon, anpil love pou nou mezanmi men m konnen bagay yo yo difisil vre. Wout la mande anpil lajan. M pran wout la, pa pran wout la. Gen moun depi yo gen sèl 10000 reais yo di a, 10000 reais sa ap mete m Mexique men fò n konnen lè n rive Mexique sa a ton ap depanse kòb. E pa 10.000 real ou antre nan restaurant ou fin avèl la? Wi, 10.000 reais la lè ou rive Mexique, se lè ou rive Mexique ou pral depanse kòb wi. Mezanmi fòn kite kòb nan men moun, e fòn konnen nan men kiyès nap kite kòb la tou lè nou lèn jennen nou rele moun nan pou nou jwenn moun nan poul ba nou kòb la. Se pa neke pran wout la sou kont moun, nou jennen lèn rive ap silvouplè van fè monchè afèm pa bon van 50 dola mwen pa gen pwoblèm moun ou ka gon bon zanmi k toujou van 50 dola pou ou. Men lè w rive Meksik w ap fè de twa kat mwa pou w jwenn ti kat sa w poko jwenn li. Fò w manje, fò w peye kay, fò w kite yon bagay dèyè, oubyen fò w gen kòb nan men w. Tande sa m di nou an, mezanmi anpil love pou nou, moun ki nan wout la pran kouraj,
anpil fòs.
M pa t ap pale sou bagay sa ankò non, pask depi 2018, 2019 m bay bagay sa vag. Nou konnen m konn fè videyo pale de wout la, m pa pale de wout la ankò. Pou anpil rezon. M pa pale de wout la, nou wè m pa ba ou enfòmasyon, gen anpil moun kout ap mande m poukisa m pa ale. Yo deja konnen poukisa m pa ale. M bezwen ale jodi a, demen, m prale. M pa ka di w m pral apye, m pa ka di w m prale sou avyon. Sèl Bondye nan syèl la t konnen. Sa k pi fasil la ou konnen m ka fè l, apre Bondye nan syèl la deside, m deside. M ap di w, ou menm, jèn fanm, jèn gason, pandan w pran, w ap pran wout la. Eske ou te gen yon bon zanmi ou konnen ou ka rele pou moun sa pa ba w mato? Li te mèt se yon frè, yon sè, li ka yon bon zanmi w. Yon kouzen, yon kouzin, yon tonton, yon matant, li ka bon zanmi w. Manman w, papa w, li ka yon bon zanmi w. Eske ou konnen ou gen yon bon zanmi ou ka rele pandan w jennen? Pou l dejene w. Eske w te fè zanmi sa? Moman kote m pa konnen w t ap mal pase ou t ap byen pase avèk sa w te posede, avèk sa w te genyen anvan w te pran wout la. Eske w te fè yon zanmi? Medam, mesye, ou te fè yon zanmi? Ou te fè yon zanmi ki konnen zanmi l ye pandan pou rele l lè bagay yo pa fin konfòtab nan men w? Paske m pa kache di w. Ou pare yo pap fin ale non malnet. Sipò la fini nan men moun ou te kitel la, si moun sa w, eske ou ka mande moun sa, mwayen m nan fini wi, eske ou ka fè yon mwayen pou mwen kounye w menm? Eske ou ka mande l? M pa tap pale sou bagay sa ankò non, sa pa regade m. Paske map tou dou sa. M pa ka di w m pa gen zanmi m ki pran wout la, m pa ka di w m pa gen fanmi m ki pran wout la. De m pa gen frè m. M pa wè sè m nan wout la, m di w sa ka pa gade m. M pa wè kouzen m nan wout la, sa ka pa gade m. Paske, moun nan, ou menm ou ka zanmi moun nan, li menm li pa konn se zanmi w li ye. Ou de sa m, ou konprann sa m la w kouzen? Wi, m konprann sa l ye. M ka zanmi w la, men ou menm, ou pa pran m pou zanmi. Men mwen menm, m konnen zanmi. Zanmim ou ye men ou menm ou pa konn bagay sa ap fèt gadem map diw anvan ou pran wout la panse fon refleksyon si ou konn fò la pa gen bon kè li pap voye pou ou travay bat pou gon 30 mil reyal toujou bat pou gon 15 mil reyal toujou bat pou gen jan ou di la yon 5 mil reyal toujou. Si se a sa w ka ale a. Lè w ap rele mande, bat pou gen yon ti mwayen dèyè. E sa m ta di w. Apre sa w ap manje tè. W ap manje tè. M ap di nou. Depi w poko. Ou poko gen mwayen pou pran wout la. Kalmew. Pa wè moun ap pran Pa wè moun ap pran pou pran tou. Oh jan yap pale a pou sa yo pa ale tou. Pou sa yo pa pran wout la. Nou konnen sa li deja. Nou pa gen pwoblèm pran wout. Nou pa gen pwoblèm wout. Ou konnen jodi a maten an nou leve la. Nou vin ap pran wout la la baz. Nou prale. Apre nou te nan syèl la, nou te granmoun depi lakay nou. Depi lakay. Depi lakay nou nou granmoun. Se pa aletranje ki fè nou moun nou ye a. Nou sot lakay nou a prensip. Nou te gen prensip depi lakay. Tout sa wè nou envante nan tèt nou l soti. Ou tande sa m di w lan? Nou pa ka di nou pa kopye non, nou ka kopye sa ki bon. Men ou, pètèt nou ka di ou menm. Pètèt ou ka, ou ka fon ti kopye sou nou tou piti wi. Men, ou pap ka fin fè sa nou a, sa nou fè. Pou ki rezon map di ou sa? Wap dekouraje nan wout. Wap dekouraje. Se mwen menm ki di ou. Anpil love pou nou. Map di ou avan pran wout la, fon refleksyon. Gade si pwòch ou bon. Gade si pòch ou bon anvan w ale. Konbyen minit ou wè lè la frè m? 8 minit? Ebyen ok nou lage la.